Avèk yes deba dakè ye la. Avèk Josué Massillon. Josué Massillon nèg ki kote w ye? Ah nèg isi a m ye wi. Nèg isi a, nèg deba wi. Natif natal. Bon bagay man. E jodi a la Josué vin fè koze nan show deba dakè an. Nou apresye sa. Prensip show a pou nou kòmanse, w ap pase devan kamera w ap kale drip ou, sa vle di w gen bagay sou ou, ouvè kò w. Se bagay yo moun pa.
Sa fou moun ta avèg pou pa wè sa. Yeah vire vire kòw vire kòw ou gon ti valiz nan do w fè koze ok ok ok ok bon bagay cheri ann ale èske w ka di m kob w achte kepi sak nan tèt w a
mwen t lage l e nèg de bò e fò w fè valè m ok
ok pou kepi a sèlman ann ale ann vanse nan ann mete l 100 ewo 100
ann ale.
Nou wè gon bèl ti kas nan zòrèy ou, kas sa li move, m renmen li.
Mete mikwo a pi pre bouch ou. 209 ewo.
209 ewo pou kas lan, ki mak li?
Se Apolz.
Apolz, ok.
Bon bagay. Nou wè gon trè bèl mayo sou ou, sa move, vèsachi, gen koze, gen koze, gen koze. Ou gen bagay sou ou, ou pa kab sere yo. Non la m pa ka bay chif mesye, m pa ka bay chif. An ale, an ale, an ale, konbo lage nan mayo a. Monchè mayo a mayo a mayo k nan anviwon 165 ewo. 165 ewo met bagay met bagay pou nèg deba mwen m santi wap byen pase la ann vanse nou wè w gon trè bèl bout pantalon sou ou ann ale. Mwen wè se Pascal Morabito ok sa koute nan 95 ewo. Nou tande mak lan?
Pascal Moabito Mwen menm yo Anthony Moabito Nèg deba nèg eklere m di nou sa ok Men bagay men bagay Konbyen w lage nan bout pantalon an Anbe se li menm ki di m bal ou la wi 95 dola 95 dola 95 ewo ok Ann vanse Nou wè w gen bagay nan pye w wi Masiyon Masiyon Mache. M nan plis ke 600 euro, m nan 600 euro la. Dolce Gabbana, orijinal. Fon ti vire l pou yo wè l. Fon ti vire l. Ok, ok, ou gen bagay, ou gen bagay. Konbyen w lage nan sa k nan pye w la a? Mon chè, m nan, m otou de 600, otou de 600 euro, menm plis. 600 euro, an n mete l 600 pou li. Ok, e nou wè w gen yon mont nan bra w. Mont sa a, konbyen w lage ladan l?

Waww m byn byn bay pu a ba yon bagay kanmenm ou pa vle kraze show a ann pase nan bag lan bag lan ann pase nan bag lan pou bolo ale nan bag lan 350 ero 350 ero ok nou wè gon trè bèl valiz sa move ok kamera fò pranl pou li. Menm menm ansanm avèk mayo a 20 sati ok kòman ou lage nan valiz sa. Valiz la mwen nan 185 ewo. 185 ewo bon bagay live and love byen mete bagay la wi byen mete wi ok la nou fin pran tout bagay somasyon nèt e prensip lan la avan nou baw rezilta pou nou konnen èske ou valide nan show a wap tounen pase devan kamera wap kale drip ou bon bagay nou pa gen pwoblèm ok ok nèg Quebec ap fè koze ok ok.

On kamyon kap sot sintra Wap tande On kamyon kap sot sintra Kap rantre deba Pandan l rannik rantre deba Li kwaze ansanm avèk 3 lòt kamyon sou wout li Konbyen veyikil kap kouri la
On sèl Bon bagay
Bon bagay Bon felisitasyon men Jodi a la w valide nan cho a Tout fason nou vrèman kontan ke w te aksepte patisipe nan cho a avè nou Ban nou love la men sa fè nou plezi men Bon bagay men Li pa pou yon premye fwa, l ap pou yon twazyèm fwa. Si w ta gen yon mesaj pozitif w ap voye pou fanatik cho a, ki sa l t ap ye? Bon, m mande pou nou kenbe la mesye, se yon bèl bagay ke l ye. Epi nan lè ke m te grandi isi pa t gen posiblite sa. Bon bagay.
Sa vle di ke nou gen anpil, anpil, anpil travay ki fèt dèyè do m nan. Ok. E mwen, m kwè nan sa k bon. M se yon moun ki trè pozitif. M la pou mwen sipòte. Ok, bon bagay.
Mèsi bokou.
Gen l wè kòm de prè.
Bon bagay, bon bagay.
Mèsi bokou. Mèsi bokou men.
Anfòm.